Spesyalman pou yon foto yon gason Kazo yeswa malgre l pa fè tout sou paj li men l te pase anpil kout fil pou mwen. Ye, kòm dil. E m remèsye tout baz nèt, lè w pran Mapa, SOS, lè w pran 11 18, lè w pran Demanda, lè w pran Jenès Revòlte, Kowalisyon, Shaba, Gason Vanyan, Gran Lakou. Wè Gran Lakou? Se la n chita la. Se la n chita. Men men kote a. Nou menm ki menm jounalis. Kote minis lan ap di li pran nouvèl de ti Okap k ap di baz men li la. Wè la? La s on lekòl militan. Gran lakou laa. Yo di di yon inivèsite. Yon inivèsite wè la, ou aprann lavi an. Kèlke swa tout tandans politik wap jwenn la. Kèlke swa te lavalas, phtk, pitit Desalin, nou tout ini la nan gran lakou. Se la nou manje diri blan nou, se la nou bwè gwòg nou la. Kisa bagay la e laprès? Map voye yon eskiz tou pase minis lan di mwen frase l. Men yon eskiz piblik avè w m pa gen anyen avè w minis. Map di li dirèk. Men konsa tou yo pa bay moun ki pa gen bon kè minis afè sosyal. Pase lè se yon minis fòk afè atè a. Jodi an. Minis lan paske m gen pwoblèm avè l. Non! Pa gen moun ki gen pwoblèm avè l. Tout baz yo fè l ateri. Jodi an, lè minis lan kanpe, li di m atake l wewe. Non! M pa gen pwoblèm avè w minis. Ak tout ekip ou. Men m ap di w, zanmi pa m. Fò met pyew ate. Ou dim du machann diri o sou te ezilyem du machann diri eskize minis. M pote eskiz mwen piblik. Jodi an militan ak minis yo dwe travay menm sou minis ou son minis kap milite depi w an fonksyon pou trete a moun dayè pou chita pale a moun a tout moun. Pa pran yon baz tankou baz de manda, ou pran yon baz tankou SOS, ou pran, ou pran STMIC, sendika enteryè a, ki gen prèske, ki regwoupe prèske tout anplwaye ki nan imigrasyon, ki nan delegasyon, vis delegasyon yo, ki anndan l. Paske, pa ka wè mouvman, men sèl sa m ap di, m lanse apèl sa tou bay komisè gouvènman an, e m lanse apèl sa tou bay dcpj, men m ap di ti Okap. Mesye ou engra anpil. Ti okap e nan lekol sa lal pase. Ti okap tante jistifye yon bagay men yo kouri aprel rapid yo pasifyel. Si n di mesye misye gon asosyasyon ki asosyasyon? Neg yo pa mandyan e selman abolotcho nan mitan yo. Klè tout neg la ale komèt tande baz demanda SOS kelkeswa militan regroupman fanm selman ki konn fè wout. M pral tou di laprès la lem di m abolotcho a lem di map chache manje a. Chache manje pam nan vle di map chache pouvwa e tonnè boule mwen map sere dyòl mwen atè map chache pouvwa map gen pouvwa chache manje ti wa vle di map chache pou pouvwa men m pap dèyè grenn diri m pap dèyè 500 kit 10000 kit non men fò minis lan tou ateri sou baz yo se minis lan konnen yo e map remèsye tou mesye jeral ki komanse ap fè ata minis men fòl rive sou baz li poko rive yo se pou yon sèl bò m pa gen pwoblèm avèk ni jeral non nan afè sosyal ni minis lan men mesye rive sou baz yo. Si w antre nan fè a kisa bagay la ye kijan minis lan fè a rete w kisa l di an nan ki baz la. Ok m di anben ministè a nou tap pale vrèman vre m te lanse pwopè a anvè li menm wi m di a minis ou pa ateri non. Ou ka pran machann diri. Pou n te di l menm kote m eskize l piblikman. Men jodi an tou minis fò w fè prèv ou kòm nèg k ap dyaloge. Men jodi an m mande w eskiz zanmi m. Men jodi an militan yo deyò. Jodi an pèp la deyò. Lè n gade la nan lise Marijàn. Moun yo ap mal domi si mta fon rive. Lèn gade nan kolbè lo chali se jèn fi nou poko santi minis jòj men n pa gen pwoblèm pèsonèl avèl nou dwe travay avèl kòm ayisyen men arestasyon l kòman l fèt se nan tèt altèkasyon ant mwen m a li menm medayè m se militan m ap toujou di yon moun militan m pa gang men militan nou yo nou pa melanje l nou menm nou pa gen zam menm yon kouto tab nou pa genyen men depi w mal pale avè nou n ap mal pale avè w menm sou chèf.

A gouvènman al egzefize mea. Mesye mete pye yo atè. Mete pye yo atè sou baz yo. Baz militan yo tout kote yo. Jodi an peyi an peyi nou tout. Jodi a tout moun dwe chèf. Menm remèsye tout sektè nèt. La près la ki se yon la près enfatigab. Pase lè yo pranm nan menm nèg yo te ka al manje ti youri. Yo te ka touye ti youri men se pat jounalis yo. Pase jan yo pranm nan yo tankou oto kidnaping. Yo dim moute ya reto map ranse yon chèf. Mesye, si m te premye minis, e Jòj Wilbè Frank, m ta pral sekretè jeneral primati a. Alè di m pa pral dèyè pa m nan nan menm. Jòj, kale je w tande, an nou manje pa nou, n pa pral di w anyen. M lib, m libere devan nou tout. M pa arete, e m te gen avoka m. Fò w pale ak mèt Monfiston. Avoka m, fò w vini mèt Monfiston, non, ou pa ka timid. M te mèt Maksim Monfiston. Gen mèt mèt Jusnel Jean, tout avoka onèt ki toute nan bawo de Port-au-Prince, bawo Mibalè, bawo Tigwav, bawo Okay, bawo Aken, tout avoka, yon batri avoka, mèt Marasa, la famille Luché, mèt Jules Frantz, menm mèt Caleb Jean Baptiste, m remèsye paske mwen avèk Caleb nou ka gen dezinyon, men mwen m pa èlmi mèt Caleb. Men m di l mèsi. E m remèsyon potorik gason tou. Jodi an, ki toujou ap vann mwen malgre ti altèkasyon. Tankou yon fanm tankou madan Mateli. Lè w pran tankou prezidan Ronald gran lakou. Lolo, 11, 18. Yo di la pa blavi. Lè komisè ap pale, komisè a di. Mwen misye cho map arete li m di komisè kounye a ou tap cho ou tap tou voye m penal wi arete misye fòk tou mete m nan gravyem wi tank mwen m te toujou di nèg yo yo pa